Nan lendi, le 23 me, madanm nan ban m 500 goud li voye m nan mache. Lè m leve le 24 me, li mande m sa m t achte a 500 goud la, mwen di l tout sa m t achte a 5 goud la, bon li just voye m. Aprè midi, lè m vini m te fin fè manje, lè m fin fè manje, madanm nan lè l sot nan travay li toujou pase bò kote m pou l salye m.

Gadi di, Granmoun nan pa vle fèmen gaz la. Li antre sou mwen. Ekout. Li antre sou mwen, li di, E o, e, ou, ou fin pran kay mwen nan menm, ou vin pran kay la. M di, Oh, konnen m pran kay la nan menw nan. Li di konsa, Maten an m wè madanm nan ap pale avè w, ou prèt pou w bat madanm nan. M di, Non, ou pa t tande. Se mwen k poze ma e se mwen Lè madanm nan te rele m li pa m pa kite l poze m kesyon m konn sa l ap di m M di l men sa m ap men sa m fè a 500 goud la men sa m fè a 500 goud la Li li rete 4 dola l dwe Madanm nan vire do l M di gaz la m pa fèmen an se lè m fin netwaye kizin nan m toujou pase dèyè pa dèyè gaz la e sal enteryè l ye Ou fèmen gaz la. Li kite li kite bagay la li annik pati kote m chita li lap rele sou mwen lap di betiz o ou fout sesi ou fout pasi malpwòpte sesi sela lap repete epi mwen di bon gad lap lonje dwèt nan figi m tout lè lap di sa se gade sa w bezwen lonje dwèt nan figi m kisa gen la wap lonje dwèt nan figi m nan epi l sèvi m on kalòt m vide l retounen sèvi m on kalòt ankò m vide epi lè moun yo kouri Lè moun yo kouri yo atra yo a pran li epi l pran tèt mwen frape l nan mi an li frape tèt mwen nan mi an anpi lè l chape l chape anba moun anba moun yo ki t ap bare l la li kouri al pran manchèt li pou l koupe tèt mwen lè m wè l al pran manchèt li pou l koupe tèt mwen m kouri m sot deyò apre sa l ap ranmase bagay mwen voye deyò moun yo pa vle l anmase bagay mwen voye deyò m ale m antre m pran bagay mwen m mete l deyò Bal ap tire, gwo 8, li vin 8 è di swa, bal ap tire, li mete m deyò. Se lè w fin ka wi m dòmi.
Ozanviwon kilè l mete w deyò a? 8 è di swa, bal ap tire nan Tòsèl, anwo pa monte anba pa desann. Se lè w fin ka wi m dòmi. M rete kanpe la pou jis li jou lè w fin ka.

Men kisa k fè 2 fwa avan yo li te kite Kiki ou pat janm kite travay la? 2 fwa avan yo lap bat madanm ni lan chanbòt anlè men yo konnen lakou a te plen polis. Pandan lap sòti lan ou konnen gen pòt ki pa ouvri laj pòt la pa ouvri laj kounye a mwen menm m tèlman sezi m jis anba yon ti pye kachiman konsa map gade Pandan map gade abi Kòmandan di konsa Vin edem non grimèl m wè pye madanm nan vire konsa m ale m redi pye a pandan m redi pye a li pow pow li banm 3 sabot men isit mwen kou a te pranm lestomak tout polis yo pranl tout polis yo pranl mwen m gen dwa diw se pa polis sèlman se tout fanmi fanmi madanm li yo ki te pranl. Yo mande m eskiz, m rete. M rete, m pa di anyen. Yon dezyèm fwa, yo leve maten, yo pa kite yo. Bon, pawòl manje a, depi gen manje la, se mwen k konn ki manje k ap fèt. Yo leve maten byen bonè, yo pati, yo pa kite anyen. M ale, m al nan frizè a, m chache bagay, m chache lòt bagay, sa m te manke m pran kòb mwen m achte, mwen fè manje. Lè m fin fè manje a, m al pran tèt leti nan frijidè a pou m te krache met sou kote manje yo. Li li men m te tande machin li vini m gade m wèl parèt li di ee apa pa met manje sou tab la m di e salad la m pral fè wi pandan ke m pran m pran leti a nan frijidè a li banm on sèl kout fri li banm on sèl kalòt nan ponyèt mwen epi leti a vole jis nan lakou lòt bò l kraze epi. Lè lap vire li pow li banm kout frijidè a. M gen dwa di w m fè nenpòt 3 mwa a bò sa ap fè m mal.
Eske pandan tout sa yo kò ap sibi anba men l la ou pa janm al pote plent pou li lajistis? M pa pote plent lajistis, menm pitit yo m pa di sa. M rete la mwen di map fè tan mwa travay pou m kole pou m al fè komès. Pase m pap ka ret sou kont moun. Dènye aksyon sa ke l fè a eske ou pa al pote plent pou li? Aksyon sa a? Wi, m al nan pakè pou li, m te fè yon manda pou li. Manda a, se paske m potko pot papye medikal la bay pakè a pou vize manda a pou m ka pote l ba li aktyèkman. Yo di m son avoka men mwen son isye. Isye a te di m konsa. Isye a di m konsa. Se madi l t ap pote l men m poko pote, m poko pote ni papye medikal la ba li ni kòb li mande m nan. M ap pote l ba li. Konbyen kòb isye a mande w? Isye a di m pou m ba li 500 dola pou manda a, avèk kòb moto l. M gen dwa di w 5 mil goud. Ok.
Kounya èske avan ou kite travay la, ou te gentan touche? Padon?
Èske avan ou kite travay la, ou te gentan touche? E answit, èske se revoke l revoke w? Wi, se revoke l revoke m. Li te gen yon mwa travay ki te bout depi le 4 la, se li l lonje ban mwen. Non ou poko touche pou mwa me a la. M poko touche mwa me a.
Eskel pa diw vin touche kob la. Li pa dim vin touche kob la non li pa pale avem ni yo pa relem bon menm fi sa al konya m te konnen li tap relel poul te mandel eskiz nan telefòn li pa relel e samdi a lèm te sot nan lari m rankontre machin yo m wè machin nan ratresi a ap ralanti bò kotem m mache m bat vag m mache. Em pa gen rapò avèl nan lari kounya. Kisa wap mande w menm nan sans sa? Map mande jistis mwen. Map mande jistis mwen avèk Kalmira Cantave. Mèsi.